Eh, bonjou avèk tout fanatik Info Novelas. Madi nou sa pase salyo espesyalman avèk chak grenn moun ki ap swiv paj la. Sitou sila ki gen timoun pou yo fè reyinifikasyon familyal. ou byen sila ki deja gon viza sòti, ou byen ki gen fanmi an Ayiti yo vle voye pran nan reyinifikasyon familyal ki genyen isit Chili a. Enfòmasyon ke ou dwe konnen, nan reyinifikasyon familyal, ou jwenn 2 mo ki separe. Ou jwenn reyinifikal epi familyal. Nan reyinifikal ou jwenn reyini, lè l jwenn la ou jwenn familyal. Se reyini familya. Donk se pou rezon sa maten an nan nan reyinifikasyon familyal la, nou vin di w fòk ou pran anpil de prekosyon. Pase gen de ajans oubyen amatè oubyen abolotcho ki espesyalize yo dirèkteman nan fè lajan sou chak grenn paran ki an sitirasyon. li gen nesesite pou yon aprè fanmi li se pa pa egzanp gen de moun ki ap di nan reyinifikasyon familyal la si ti moun nan gen 18 an ou kapab antre l ou pral fè se deklarasyon pou fè konnen ke li pa marye non donk n ap di yo sa yo se shit koze nan reyinifikasyon familyal la sou paj sem w ap jwenn li notableman Timoun nan dwe fè koul soti de 0 a 17 an pou antre nan reyinifikasyon familyal. Si li rive nan 18 a 19, 20, 21 il fo ke ou antre li nan yon pwogram yo rele pwogram viza detidyan oubyen yon viza kontra travay oubyen yon viza tourism. Nan viza. Etidyan, donk, ou kapab al nan kinepòt lekòl ou enskri timoun nan. Depi yo ba ou posibilite pou enskri timoun nan, w ap kapab antre li nan yon pwogram travay. Avèk sètifika sa a yo ba ou a oubyen yon konploban ki fè konnen timoun sa a ap vin etidye isit oubyen l ap vin lekòl, donk ou gen tout posibilite ou pèsonèlman pou w Se yon demand viza etidyan pou ki. Ok, donk se yon bagay ki pwobab. Ki kote ou kapab fè yon demand viza etidyan? Ou kapab enskri yon timoun san ankenn pwoblèm. Ou ka al nan yon lekòl minisipalidad, oubyen ou al nan sa ki rele EP. Lè ou rive nan EP a, oubyen IPA, ki se yon lout pwovizwa pou timoun sa, wap bay tout done yo, tout dokiman, etsetera era. Apre de sa EP ap ba ou yon konprobann, avèk konprobann sa a w ap kapab ale nan yon lekòl ou anrejistre l annatandan ke timoun sa a gen ou rezève koup pou li annatandan ke pou l antre pou vin etidye. Donk sekoure nou san sès nou menm nou pase pou n di avèk ajans mesye ajans yo k ap fè paran yo abi a mesye fòk nou konnen nou son imen wi se vre nan zafè biznis pa gen pwòb san men men gen de bagay fo enfòmasyon nou pa oblije ap fè l pou l fè yon paran peye nou e lè l fin peye nou l ap ret tann yon viza epi viza a pa kab sòti. E answit n ap fè konnen tou gen de mesye yo ki fè reyinifikasyon familyal la ki fèt nan yon andwa ou ot. Yo fin peye nèg yo anviwon 120 mil peso pou reyinifikasyon familyal la men lè viza a soti Gen de ajans oubyen amatè ki va bay paran an, ki pa fè l sou pwosesis parenting lan. Pa egzanp, sou koulè yo li koulè paran an, e answit sou sa ki gen rapò avèk klavye oubyen ka paran an. Yo fè l sou yon lòt kavye. Pou ki rezon? Dekwa ke lè viza a soti pou yo kapab soti viza sa a ankò oubyen enprime viza pou 25 mil pèso pou paran. Mesye, sa se abi mesye. Donk nou paka ap fè paran yo sa. Se vre m ka konnen li gen posibilite nou konsome kote nou lwe a, nou pa yon ajans onlay, donk fòk nou peye, men nou paka pran moun nan fin ba nou 120 mil peso pou nou fè pwosesis lan, e answit nou oblije pa pran 25 mil peso a 30 mil peso nan men moun nan pou nou enprime viza a pou li. abi. Se pou rezon sa a, nou menm n ap di chak moun ki gen posibilite pou fè yon reyinifikasyon familyal, yon demand viza touris, yon demand viza travay, yon demand viza etidyan, w ap kapab kontakte Enfo Noe la, ou mèt abone a paj la epi voye yon mesaj di n manyè rapid, m ap kapab kontakte w pou mwen asesore w oubyen pou mwen oryante w. Men san sès oryantasyon sa yo yo gon valè ki ki enpe ba, ki pa elve menm jan avèk nèg yo. Nou fè sa ki rele avèk oryantasyon sa, moun nan wap peye 5000 peson pou oryantasyon an. Ok, nou pa pran plis. Ok, si wap pran 2 oryantasyon nan men nou, nap kapab fè 10000 peso pou ou. Men oryantasyon nou pran 5000 peso nan men yon moun pou nou fè, pou nou bon oryante ou nan yon pwosesis ke wap fè. Pa egzanp, demand viza travay, demand viza touris. Demand viza etidyan. Apre de sa reyinifikasyon familyal la donk nou fèl. Wap jis tcheke nou nap kapab ede w fèl. Si w gen demand viza nasyonalite chilyen an tou wap fè nap ede w. E si wap fè demand viza touris tou nap ede w fèl ok. Donk se tout sa. Si w bezwen fè yon paspò an Ayiti wap kapab tcheke nou. Bezwen fè yon sètifika bòn vye mès an Ayiti tcheke nou nap ba w sèvis. nan nenpòt kòman. Pa bliye tou, si w bezwen achte tikè pou yon fanm ou fi ap vwayaje de, non pa de Ayiti, paske Ayiti pa gen vòl komèsyal pou le moman. Nan gen de Sendomeng, Meksik, Brezil oubyen tou Chili ki ap vwayaje al yon fanmi lòt kote. N ap vann nou tikè bis lan tou, n ap vann nou tikè avyon an, e se goud de viaje. N ap vann nou tout sa. Jis pa neglije kontakte nou pou tout pwosesis ke ou ta bezwen fè nan zafè migrasyon. Ok, mèsi. Bòn jounen. Se te yon plèzi.